Bondye beni w gras Bondye kouvri w nou salye w dan le presye non de Jezi Kri Bondye beni w yon lòt fwa ankò jodi a mwen vini avèk grenn vèsè sa pou ke mwen pataje ansanm avèk ou se Matye chapitre 11 vèsè 28 li di konsa Venez a mwa vou tous

repo. Jezikri di konsa, E nou tout ki fatige, nou tout ki pa gen kote pou nou repoze kò nou, nanm nou, lespri nou, vini jwenn li e li va ban nou repo, li va ban nou lapè. Se te vèsè sa m te vle pataje avèk ou maten an. Men, n ap fè yon ti pale tou piti konsènan de vèsè sa a. Pa bliye nou li avèk ou Matye chapitre 11 vèsè 28 Jezikri di, Venez a mwa, vou tous ki èt fatige e chaje, e je vou donnere di repo. Ou menm jodi a ki petèt santi w kwense avèk lavi a, lavi a kwense w e ou pa menm ka rann kont ki kote lavi a kwense w. Se kòmsi ou pran nan yon nan yon pyèj, ou pa menm rann kont ki kote ou pran la, ou pa ka menm detekte ki ki tip de pyèj pyèj sa ye, paske tout bagay yo vin yon sèl kou. Men m ap di w sa, Jezikri di nou sa, Vin jwenn li, ou menm ki chaje, ki fatige, ou menm ki gen pwoblèm, sousi lavi, gade, vin jwenn Jezikri. Li gen repo pou nanm, li gen repo pou la pou l ba w lapè, li gen repo. Pou tout kalite bagay l ap ba ou repo. Sa vle di ou pa gen lapè, l ap ba w lapè. Pa gen kè kontan, l ap ba w kè kontan. Men kè kontan sa l ap ba w a se pa yon kè kontan tout moun kapab wè lè y ap mache oubyen tout moun kapab remake sou vizaj ou, men se anndan kè w menm li depoze lajwa sa. Kè w kon toujou kontan. Poukisa? Paske pwoblèm ou yo, traka w yo, soufrans ou yo, doulè w yo, yo pa depann de ou ankò, Yo depann de Bondye paske w lage yo nan pye Bondye. Ou menm ki fatige jodi a, ou menm sousi lavi ap bay pwoblèm, ou menm ki santi w ta vle tiye tèt ou, men m ap di w non, stop! Stop! Pa tiye tèt ou paske Bondye gen yon dezyèm plan pou ou. Premye plan w se pou w tiye tèt ou, premye plan w se pou w fini avèk sa, premye plan w se pou ou mete fen nan vi w, men non! Jezikri gen yon dezyèm plan pou ou. E l gen plan A, plan B, plan C, l gen lòt, doutr plan pou ou. Paske li menm, li se Alfa, Omega. Li se kòmansman, dènye, e li konnen tout bagay. Sa vle di pou sa w bay tèt ou pwoblèm nan, Bondye gentan konnen l. Sèlman depoze plent ou yo. Depoze pwoblèm ou yo nan pye l. Rakonte Bondye pwoblèm ou yo, e nan li menm wa mete lafwa w, li va ba ou repo, li va ba ou kè poze, li va ba ou lapè, li va ba ou lajwa, paske li menm li di li se laverite, li se lavi, sa vle di si ke ou depoze pwoblèm ou yo nan pye Jezikri, ebyen ou va gen lavi, ou va gen lavi, lè yo di pye plant sa pa gen lavi nan li, ou kapab wè l ap deseche, oubyen li pa bay li pa bay fwi. Men lè yo di pe plat sa gen lavi nan li, ou wè l ap byen pwogrese. Kòmsi m te kapab di, yo li, fason li, li grandi a se tankou l gen yon angrè. Hein, kòmsi li gen yon angrè ladan l. Se konsa lavi mwen menm avèk ou ye. Hein nan Jezikri. Jezikri li menm. En li ba nou lavi, e lavi li ba nou an se lavi etènèl. Donk, nan li menm genyen lavi. Si ke w depoze plent ou yo, pwoblèm ou yo nan pye Jezikri, ebyen l va ba ou lavi ki pap janm fini an ki se lavi etènèl. M ankouraje w, Fè Jezikri konfyans. Pa tiye tèt ou non. Vin depoze plent ou yo nan pye Senyè a. Vin rakonte l tout pwoblèm ou yo. E li menm nan lanmou l, nan konpasyon l, nan mizèrikòd li, li va fè w gras. Ou menm ki santi sousi lavi, fwaye, mari, madanm, pitit, manman, frè, sè, Tout kalite, kèlkeswa tip de pwoblèm ke li ye a, ou santi gade li vle kwense w e ou pa menm rann kont nan ki kondisyon li kwense w la. Ou pa menm rann kont a ki, nan ki kontèks li kenbe w an otaj la. Gade nik depoze l nan pye Senyè a par la fwa e Jezikri li menm la ba ou repo. E repo sa la ba ou a, la ba ou l pou kò fizik la, la ba ou l pou nanm ou, la ba ou l pou w anpè. L ap ba ou repo sa a pou w anpè. Menm si ou te kapab wè kò a toujou nan yon lit, men depi kè ou anpè, kò a li menm sa l ap sibi a pa ka fè efè sou li. Panse se menm jan kò fizik mwen pa kapab fè pi gwo efè sou lespri m. Sa ki pi gwo a se. Lespri a, se lespri ou ki kapab fè pi gwo efè a. Pi gwo efè a, efè ki kapab, m te kapab di ki puisan, se lespri ou ki fè l. Men kò a li menm, li pa ka fè plis efè sou lespri ou. Se lè nou di lespri a, sa vle di lespri Bondye ki abite nan lavi nou an, li pi siperyè ke sa ke egzijans kò a. Kò a li menm li kapab egzije m fè de bagay, li kapab ap fòse m fè de bagay, men Lespri Bondye li odesi de sa. Donk sa vle di ke ou menm jodi a ki gen pwoblèm, ki santi ou vle tiye tèt ou, ou vle abandone, ou vle mete fen nan lavi ou, paske se pa t konsa w panse aprè yon dizèn dane se konsa sa t ap ye, aprè yon senk dezan se konsa sa ap ye, men wè sa vin anpire, tout bagay vin chavire, men fè Senyè a konfyans. Vin jwenn li. Li gen plas. Li gen repo. Li gen lapè pou nou tout nèt. Ou santi w fatige, ou santi w bouke, ou santi w toumante avèk lavi a, vin jwenn Senyè a. Depoze plent ou yo nan pye l. Se te sa ke m te vle pataje avèk ou jodi a. M swete w yon bòn jounen, yon bon weekend dans le Seigneur. Fè Bondye konfyans. Repanti konvèti. Kris revyen byento. Bondye beni w.